Epi jodi a Lamine Yamal pale anpil avan match e li met imaj li di e pou sa m fè moman sa yo men nan moman e nan pòch Nuno Mendes ou pral dèyè e Lamine Yamal. Mwen menm sim nèg tankou Di Marco m ekri Nuno Mendes e avantaj ki genyen nan Nuno Mendes la anplis la rete nèg yo Li pote l nan komisarya k pi pre a.
Anplis l arete yo, li depoze yo nan komisarya pi pre a, epi l tounen kòk chante nan zòn nan, l ap mache fè gòl. M pa konn si w konprann.
Aa!
Bat bravo pou Bruno Mendès fanatik yo. Ooh! Misye fè yo retire jwè yo nan match. Gen de bagay wi lè w pa p jwe byen. Ou konn pa p byen jwe, epi pa bo avèk Respè antrenè a gen pou l kite w fin jwe match. Avèk Nuno Mendes pa gen sa. Nuno Mendes di, m ap fè w pa jwe byen, m ap fè yo retire w jodi a. E Lamine Yamal, eleman enpòtan nan ekip espanyòl la, ke aprè match kont Lafrans tout moun ap di balon dò.
Lis de la Fuente se balon dò tou. Lè ou di tout bagay sa yo, epi nan yon match konsa enpòtan, final, e Nuño Méndez fè sa l fè a, mwen menm m panse Nuño Méndez vrèman se pi gwo lateral ki gen nan mond lan jodi a. Paske misye pa sèlman nan ekip k ap genyen yo, li enpòtan anpil. E dayè nou wè l nan 11 UEFA a, e trè pwobableman nan 11 ki pral gen ane a, 11 fifa, l ap ladann. E misye te, misye te enpòtan anpil jodi a. Ke nan atak, ke nan defans. E Lamine Yamal genlè nan pòch misye jiskaprezan n ap pale a. Nan pòch sèlman.
E yo retire Lamine Yamal, kounye a, Lamine Yamal, Kervens, si m ap pale de Lamine Yamal, m gen yon jan pou m ye nan cho a. Lamine Yamal Kevens se jwè ki plis fas o je ki toujou nan pèkisyon jodi a Lamine Yamal ap bay kan pa l la fas tout jounen y Lamine Yamal do o je se felisitasyon paske tout lateral pase mizè tout lateral pase mizè jodi a la nou nonmen n 10 met Lamine Yamal yo retire Lamine Yamal pou pa bon. Non byen si, li pa blese, li pa gen anyen. Se paske misye pat bon lan match la. Men yo double makaj la tou wi, Neto fon gwo travay sou li wi. Avan l jwenn Nuno Mendes, li gentan jwenn yon eskalye k rele Neto wi. Gen de moman, youn nan mitan teren Pòtigal yo fon ti parèt wi. Yo byen arete misye, misye fon travay kolosal. Nou site tout elye sa yo, e tout elye sa yo fò, ki tou di Foden, ki tou di Saka, ki tou di Mohamed Salah. E jodi a, Lamine Yamal. E se sa k tou k bay Pòtugal sekrè jodi a. Monchè Nuno Mendes, ou pa kite nèg fè piblik sou ou. E moun ki t ap tann ti ti match amikal amelyore sa pou y al bay balondò, pa gen koze konsa. Monchè felisitasyon, m kwè se ou menm. Piblik la di m sa, ou se meyè jwè final la Nuno Mendes! Ou konprann paske Lamine Yamal gon jan l kanpe, nou gon jan pou n resevwa Lamine Yamal a de linèt preto youn? Ou mèt met sa gason. Ou mèt kite. Ou mèt fon sa, ou mèt fè sa parèt gason. Fè sa parèt. Ti mesye pataje live la.
Ya. Ronald Jean Demelin nou pataje live la avanse Kervens avanse. Se sa ki genyen
nan jan de sitiyasyon sa yo. Trè byen. Paske mwen m pa menm gade le fèt ke misye bloke Lamine Yamal. Se paske match sa te gon randevou. Lamine Yamal avan avan match kont la Frans lan l di si nap jwe balon dò a jodi ann jwe l. Men jodi se te yon demi final. Avan final ou poste yon foto ou ouvè 2 bra w ou di m fèt pou moman sa yo. E, misye te ka sèvi a match sa a, malgre son konpetisyon minè, misye te ka sèvi avè l pou l ba l ti pwen nan Balon dò. E Nuño Méndez di, si w ap fè pwen, se pa nan match sa a. Trè byen. E misye vrèman pase akote. M panse. Pou m te wè misye move nan yon match konsa nan sezon an, se yon match petèt kont Benfica. Misye Dembali. Mèt Tizan Mik te rele Carrera a. Ke Real Madrid bezwen. Li pat konsa.
Li te vin moute an pwisans. Wi, men la, mwen panse se pi move match li te jwe nan sezon an. Barcelone e Espay enkli. Lamine Yamal fè 2 nan match la jodi a. 2, paske m respekte l wi kpa. E pou non m ba li l wi. Match misye a se, bon, kòm li te sou aksyon ouvè skò a, misye ede l fè. Paske sou aksyon, Nuno Mendes pral fè 2, 2 a. Kòm si son rato wi k pase se sou Lamine Yamal menm wi misye. Epi misye pèdi plizyè balon. Non misye 2. Bon balon Cristiano Ronaldo 40 ans e li k vin teke l nan men misye nan kan ekip Espay la. M di kyèt Ronaldo k te la nan moman an. Bon se sa. Misye misye konbyon ba li e 2 misye e nòt 2 l fè. Non misye misye 2 50. 2 50? Mph. E paskel rele Lamine Yamal wi. Wi. M wè moun yo ap pale, atansyon, m pap vin pale de Nico Williams. Menm jan lè Lamine Yamal fè gwo match nou retire chapo, sa pou moun yo fini pa konprann, se konsa n ap ye a gran jwè yo. Si Lamine Yamal te fè 3 a 2 po e e e la Lespay te chanpyon. Nou tap di sove match. M tap oblije vin la m di, chapo jan n te fè l fas a Lafrans lan. Ya. Men lè l jwe yon match li fè 2, ou pa ka tande pou m vin ba l 6 ba w manti 6 edmi. E lè Lamine Yamal pa pa ap jwe byen tou paske se jwè k ap mennen an ebyen fòk nou jwenn ti ti satisfaksyon pa nou. Jodi a la se Bertinie Cheriza, Nuno Mendes non Nuno Mendèch epa w pa vle m pwononse pòtigè a ou konprann?
Felisitasyon tou avèk Roberto Martinez kanmenm. Jan l ye kan menm. Ki pote kèk chanjman. Li ke menm tal nwi kò l. Wi, se sou pi bon ekip la, menm si nou dakò ke lè jwè yo fini de sezon sa yo, kòm si match foutbòl sa yo se yon lòt pinisyon, plis li gen 30 minit pwolongasyon, men kan menm yo mete l anba bouch yo, m panse, m panse se byen. Non men felisitasyon ankò plis pou Pòtigal. Kevens, pèmèt mwen leve pou m salye yon aryè santral tankou Zinolsen. Mesye! M damou aryè santral sa kervens. Ya.
Byen byen avan lan misye, mwen menm youn nan bagay m, byen avan paske m te nan Portugal la hein, m te renmen le fèt ke ekip Portugal la pa mou mal dèyè inisyativ jwèt la. Sa vle di l pa toujou kite l Espay ap toufe l. Si w wè l pa genyen l, se pa volonte yo pa t genyen l. Wi, se paske Espay li menm se adn yo vrèman vle fè sa. Men gen de moman y al dèyè inisyativ jwèt la e w ap wè premye mitan yo gen 42 pou san balon an. Non yo fè ti efò wi. Men yo te gen moun tou wi lè w genyen e Bruno Fernandes ou genyen e misye dwe pran ban ekip sa yo non misye dwe pran ban ou pa ka ap mete Joao Neves jwe lateral se vre se vre se paske l anime a 3 paske lè l ap anime Joao Neves antre andan mitan teren an petèt pou mitan teren an gen yon fòm dyaman men Bernado Silva pa ka nan gwosè ekip sa ankò. Men sa moutre misye pa konn sa l ap fè a tou paske a la mitan w toujou retire Neves. Ou wè sa pa mache. Ou pa gen piston. An di, si w jwenn Nuno Mendes sa, fòk ou ta jwenn yon lòt adwat. Ou pa gen l anndan ekip sa. Ou gen Semedo. Ou gen Semedo a. Men sa toujou moutre l pa konn sa l ap fè a. Li redui nan marge de progression ti towo yo rele Joao Neves la. M panse se gaspiye w ap gaspiye li. Se vre lè ekip la ap anime, Joao Neves pa lateral. Mitan teren an gen 2 moman l vrèman an fòm lozanj, men m kwè ke Bernardo Silva e li pa pwotè anyen pou ekip sa a. Lè Bernardo Silva te Bernardo Silva l pa t briyan, jodi a la m pa wè poukisa fòk Bernardo Silva jwe. Men lè w gade Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha ta dwe kapab rivalize sur le plan teknik fas a Fabian Ruiz, Pedri epi Zubimendi, m panse ke kanmenm vle ou pa, Fè 2 2 avèk seleksyon ki apèn fin genyen Euro a, ou genyen li nan seyans tirobi, m panse se yon bon bagay, menmsi ekip ki gen Lig dè Nasyon an pa toujou ap briyan, lè Pòtigal fin genyen Lig dè Nasyon 2019. Bon, ou ka di Espay gen dènyè edisyon epi l pral swiv avèk Koup dEròp dè Nasyon. Vwala, vwala, wi se Koup dEròp men. Paske Espay te ka fè double a la li la. Wi, li te ka fè double a. M panse se byen, Espay te genyen. La Croatie nan seyans ti robu e jodi a li tonbe fò Portugal menm premyè edisyon an li te genyen sou seleksyon batav la se Guedes ki te fè gòl sa. E m kwè la France te genyen sou Lespay. 2 a 1. Sa vle di Lespay fè 3 final de suit. Men finalman Lespay domine sa. La France. Bon, yon fòm de dominasyon men Portugal gen plis. Yo fè 3 final la fini men yo gen ti. Wi, wi kan menm. Yo pèdi 2 final.
2 final ou genyen 2 vle di Portugal li menm li metrize ti konpetisyon sa.
M panse se byen. Ka premye ramp de lansman. Atak ekip Real Madrid la, li gen kalite pou. On modèl pas, kontwòl de bal li. Non men misye enteresan. Se yon jwè sou, si w gen twòp moun an defans, ou ka mete l nan yon doub pivo wi kareman wi. Monchè.
M pa konn kijan deplasman l pral ye, men li gen kalite teknik pou. Misye kapab jwe
libero di milye san pwoblèm wi. Men se sa m sot di w la. Se sa m di w, san pwoblèm wi. Paske w raple w Pique lè l nan, misye sou angaje. Ou pa genyen yon rejista bon o mwen real pral benefis yon bagay la nan sòti bal la paske nou tap di nan depa kous la kòman real ap soufri ebyen roudiger pa gen kalite sa nap di a asensio pa genyen l ebyen nan absans kous la o mwen real konnen li kapab o mwen kòmanse òganize epi kalite sòti bal dinòlsen nan. Kevens, M pa egzajere. Si pa genyen blesu, nou an afè avèk yon aryè santral dènye paj nan 10 dènye ane k ap vini la. 10 pwochen ane?
Wi, k ap vini la.
Si pa genyen blesu, epi ou pa janm konnen tou. Sa ka rive gwo pwoblèm deyò teren. Men Kevens, sa m wè o nivo kalite, lekti espas. Jesyon espas, entèlijans de je, deplasman, kalm, pye! Non la a, nou pa pale de yon timoun. E ou pa ka, atansyon, sa a pa ka pase tankou yon lèt alapòs non. Non, misye gen kalite la. Kouba si se aryè santral ke misye pran kouba si l mete sou ban fò nou pale de sa wi Kenneth. Klè, klè, klè.
Si se Koubasi ki mete yon moun sou ban an, paske w ap dakò, misye pa rele Asensio kanmenm nan ekip espanyòl la pske. Byenke Asensio nan twòp bagay deyò teren nan moman sa a, nou konprann sa. Wi, men li te rele l, li pa t mete l jwe. Ou konprann? Ke misye vin la a, nou dakò ke Koubasi se yon aryè santral wo nivo. N ap pale de yon ti nonm depi 16 an k lage nan gwo batay lig chanpyon. Byensi, byensi. E Koubasi te nan pi gwo klèb pase l. E Koubasi.
soti de yon trè trè gwo sezon la e pa yon moun ki bese non ou pa ka ap di nan defans Barcelone nan oubyen ou tap pale de aryè santral kap jwe byen pou pa pale de Koubassi non men Koubassi nan batay pou Golden Boy a ke misye soti nan Boudèmouf e pa yon nèg ou ta di a se nan Real wi relasyon wi ou pa wè se nan Paris relasyon misye soti nan Boudèmouf li poko menm gen abitid avèk seleksyon an. Kouba si te yon lè ap jwe je zolenpik li menm l antre an gran jan e tout moun dakò ou pa ka di kiyès sa a aa ki egare sa a non aa ou konprann misye fò menn e nan sa kouba bon an misye bon tou paske lè w di asensyo gen moun ki va di wi asensyo genyen pwisans lan wi li solid wi men ekip espanyòl sa bezwen kalite sòti ban e misye genyen l. Ou konn sam renmen nan misye yo se kalite pas frenk debou wi se pas ki fann andan vant teren kevens kouman manzè sa misye twò fò monchè misye fò menn kòman ou piti fò konsa menn paske banm diw asensio konn fè yo pa real la anlè misye fè kevens se risk wi lè wap fè pas andan vant teren misye fè yo. Avèk misye fè yo ni taktikman ni teknikman ou te gen dwa fè li taktikman l pa bon misye fè yo teknikman yo bon taktikman yo bon epi lè l fè yo e kòmsi andan vant ekip advès la klèsome a M konprann poukisa Xabi Alonso t ap di sa a Imajine misye papa Nan konferans pou laprès k ap prezante Xabi Alonso men sa l di Li di m vle moun ap gade ekip Real Madrid mwen pou di kyèt Ekip sa a bèl m anvi regade l e nan gade a E jisteman l pral kòmanse pa di nou sèm. Ah misye bon mesye. Ki sot nan bouda mouf lan.
Se paske misye, misye kareman pral premye ramp de lansman an. Wè gen de pwoblèm Real Madrid te soufri ane pase? Avèk misye l te ka diferan nan sòti de bal li yo, lè moute. Misye te ka mennen jwèt la pi lwen. Misye bon menn. Non men Real fè fon gwo acha. Misye bon menn. Real fon gwo acha pou l al bata avèk Barcelone pou sezon k ap vin nan. E pou Lespay tou. Paske sa k gen la papa. Mwen menm wè ekip espanyòl la. Ekip sa a, ki genyen koup dEròp 2024 la, non, ekip sa pa ti la, pou l regenyen koup dEròp la jenerasyon sa a, e petèt genyen mondyal wi. Lespay son gwo ekip.
Non, gade tout lign yo. A monchè. Gade tout lign yo, an di an defans. Nou zo di Koubassi a, di Lucien nan kanpe la. Balde poko janm antre nan ekip sa non. Balde t sot jwe yon bèl sezon avèk Barcelone. Koukourela bay manti wi sou 2-2. Wi wi wi wi wi.
Balde poko janm antre nan ekip sa. An gade nan lòt lign nan. Mitan teren an, Pedri la, Rodri ka ba yon de twa zan toujou, depandamman de jan l ap tounen. Epi gen Martin Zubimendi, gen Mikel Merino, gen tout moun sa yo. Epi devan an, gen Lamine Yamal, gen ti Nico Williams. Non men ekip Espay la parèt la a pou l fè gwo koze. Jodi a la a mèt la a. Lòbèy di Nolsen ka nou se la a paske n ap pale de yon jèn gason a non mwen menm nou konnen ke tout respè m gen pou koubasi koubasi a fò vre men towo sa a paske jodi a m panse ke kounye a koubasi pa alèz nan seleksyon an pa alèz yo mete w sou ban. Kòm ban m gade laj Robin Le Normand si Robin Le Normand pa gen anpil laj bon li ka toujou met Robin Le Normand deyò wi Le Normand gen 28 an. Pou Bassi ap gentan boul jwe nan seleksyon. Wi men kounya li vle di yon bagay wi. Ke yon jenn gason sòti nan Boudèmouf li mete w pou tout ora nou konnen misye gen an. Avèk Barcelone.
Sa di yon bagay wi. Non men sa montre gwo kalite jwè. Sa pa ka yon bagay kòm si la paske bon. Kou Bassi son aryè kap genyen pou l vini petèt meyè. Non men Idiamen nan.
Di nou sen pèsonn pat konnenl. Wi epa epa menm konnen anken men se tout kalite sa yo. Epi koubasi gen yon relasyon paske lap jwe nan barcelon. Gen de moun menm ki te konsidere koubasi kom pi bon aryè kap jwe la ke epat avi pa mwen paske m toujou kwè vijil vanday nan batay men lèm gade tout kalite sa yo paske kote koubasi kapab genyen asensio a se la di nolsen bon kalite pas kout ou byen long, kalite pas k ap fann anndan teren an, jistès nan entèvansyon yo, entèlijans de jeu, epi se yon jwè tou ki pa move nan batay ayeryèn yo, si pa genyen blesu, a, nou gen afè nan men nou. Non, nou an afè avèk yo. E se domaj, se Lespay ki gen tout bagay sa yo? An, wi. Kòman pou Lespay gen Koubasou, li gen Edin Olsen, li gen. Pi bon pou Lespay.
Non, misye pa, misye pa Espanyòl, kòman non misye ye la a?

E erezman pou Lespay. Lespay fè pè menm.
Men se, men men se sa ou papa, gen kèk peyi nou dwe konprann bagay sa. Lespay la pa gen lontan la yo gon jenerasyon ki fè triple, ann di 2 konpetisyon, 2 koup deròp dè nasyon, 1 mondyal. Men Lespay la lon ti tan la gen tap bay talan la ankò. Men Brezil la ap tann tou menm. Se pwoblèm sa, fòk, fòk nan konprann sa kap pase nan foutbòl brezilyen tout bon. Paske Brezil pa gon modèl aryè konsa ki gen kalite jodi a non. Marquinhos plis prale. Brezil pa genyen l. E lòt jou n t ap gade sou ekip Brezil la, mitan teren yo genyen tou. Gen ekip ki gen twòp wi. Nan Pòtugal plen la ale. Oh. Pòtugal gen Vitinha. Vitinha t ap dous wi nan mitan teren Brezil la. Dous sèlman. Bon yo te lage yon vye ti Fabien Ruiz ba Brezil, Brezil t ap bon. Wi. Ou konprann? M panse, m panse, m panse se sa. E, bon, moun ki te fè Lig dè Nasyon an tounen sapoti a, l ap tounen marinad ankò?
Monchè m panse se la près an Espay ki leve bagay sa. Ki leve l ki fè lig dè nasyon vin gen tout enpòtans sa. Paske ou wè se dènye moman Lamine Yamal te ka fè pwen nan balon dò. An di match li sòti kont Lafrans la li te sòti yon bagay konsa la ankò jodi a demen maten nan tout yn moun yo di se fini. E sa wè e pa menm nan la près an Espay non. Menm Lafrans pran ladan. Menm Lafrans monchè. Bon menm moun ki gen gwo orè medya an Frans ap pale de balon dò. Men moun yo pati sou yon bagay. Men kisa moun yo wè? Yo retire tout aspè kolektif, tout aspè endividyèl nan tèm de twofe, yo jis met jwè yo kanpe. Men Balon dò pa sa. Balon dò e pa annik mete jwè yo kanpe kòmsi kalite yo, valè entrensèk sa fè a balon an. Li ale odela de sa. Balon dò la se, wi sa yo tou, men akonpanye avèk akonplisman endividyèl ak kolektif. E sa fè m renmn di apre sezon sa a, jwè k reyini tout, tout, tout kas yo. Ki yo menm, ki li menm fè tout bagay pou l fè pou balon dò la? Se Dembele. Paske se pa kalite teknik, se pa valè entrensèk sèlman, e pa de sa n ap pale. Se ki sa ekip ou a te fè pandan sezon an? Ki jan w te ede ekip ou a genyen? Ki pri endividyèl ou te pran nan menm sezon sa a? E nan bagay sa a, mwen kwè gen de jwè k te fè l mye lè w pran lan ansanb lan, ke Lamine Yamal. Map pale de Dembele avèk Raphinha. Men kounya balon dò la ale odela de sa yo. Paske fòk moun nan konprann lojik balon dò la. Lale odela de sa yo. Gen kesyon ora, gen kijan medya a fè jwè sa chouchou l. Pou n di detanzantan se li nap pale. Epi ou pral vin wè ke deba balon dò a la. E malerezman pou yon jwè. Raphinha pa egzanp, ou ka wè lan balon dò kap bay 22 septanb lan, Lamine Yamal devan l. Mwen panse ke fòk 2 lateral, fòk 2 lateral Paris Saint Germain yo top 10. Yo dwe top 10. 2 lateral Paris Saint Germain yo, Nuno Mendes plus Hakimi dwe top 10. Menan bagay sa nap di la. Gen moun ou pa bezwen vin rele ou kiyès ou pral pale la. Non. Paris Saint Germain a Barcelone kap a yo 2 yo kap bay 8 jwè nan. Ann pa di 8 la men Vitinha, Nuno Mendes, Hakimi, Dembele. 4 moun sa yo dwe la. Ebyen. Barcelone pap bay 3? Wi.
Pedri, Lamine, Raphinha. Fè 7 wi. Ebyen ok. Aprè sa. Lòt 3 yo kote yap soti?
Se Kylian Mbappé avèk kiyès? Mwen menm. Sa yo kap parèt.
Wi ariken sa la. Wi moun ki ka parèt yo. E sa nou kite kiyès nou kite.
Ki sa nou kite. Kiyès nou kite. Kiyès wè nou kite.
Ba konnen sak pral fèt nan koup di mond 2 klèb petèt ki nou ka kite men nou poko wèl. Wi men si se. Men pou sezon pa gen moun nan kite la. Paske akimi ap gen pou l jwe kan. Non menm san kann.
E san kann. Menm san kann Hakimi dwe top 10. Nuno Mendes dwe fè top 10. Bon jodi a son match bon e Nuno Mendes menm match sa sèvi. Vwala. Son match ki bay misye pwen pou l di l dwe nan top 10. E misye te deja byen nan Lig Chanpyon. Byen sur. Vle di Vitinha, Dembele, Hakimi, Nuno Mendes. Ou pa rann m konnen yo gen dwa fou. Bon yon ti kout Djidji Dounaroma tou. A wi. Menm kite l 4.
Poukwa pa.
Poukwa pa. Kite l 4. Ben. Nuno Mendes retire ni Salah ni Lamine Yamal pratikman nan balon dò. Al pa retire yo gen youn li menm e kasel kase tèt li menm e wonfle la e wonfle l wonfle Lamine Yamal la tout kote l kounya sou di 3 moun Barcelone yo plis 4 moun Paris bò 7
kounya Bayern ap nan lig nan koup du mond
Harry Kane Salah Mbappé.